Mwen menm m pa janm atake moun san m pa gen prèv. M gen foto, m gen imaj. Moun ki pote lajan, ki pran lajan nan men Jovenel Moïse pou Moïse Jean Charles, li rele Adwen Zephirin. Nan Okay, nan Miragwàn, nan Tigwav, yon pati nan Lwès la, Gonayiv. Andeyò divèsyon k t ap pase Okap Ayisyen an, ebyen nou di ayibobo pou popilasyon an. Batay la fèt pou l kontinye. De fèt, batay la ap kontinye. Gen yon manèv k ap fèt la. Pou kase senti mobilizasyon an. M ap di, Erezman, moun Jakmèl, moun Tigwav yo, moun Okay yo, moun Miragwàn yo konprann estrateji a, konprann manèv la. Lè nèg yo pran pòz, yo di dola desann, se pa vre. Se paske yo konnen lekòl pral louvri, dyaspora pral voye anpil dola, e yo kase kou dola a pou yo kapab ranmase dola k ap rantre a. Men aprè dola ap tounen pi wo ke kote l te ye deja. M vle nou trè entèlijan. Gen nèg ki lanse mo dòd, gen nèg ki rantre nan mouvman an pou fè divèsyon. Epi, yon lòt kote, yo mete lòt chen lòt kote pou jape moun k ap goumen tout bon. Egzanp. Nou menm, tankou nou di, se avèk achiv nou pale. Nou raple nou, sou prezidan Jovenel Moïse, dola a te 72 goud pou yon dola. Lè sa a, ansyen senatè Moïse Jean Charles te òganize plizyè meeting, plizyè sitting devan bank santral. Li te mande non sèlman pou 200 dola a, men tou li t ap vini avèk yon bigoud pou li te kapab montre Jovenel se li menm ki sansib pou peyi a, se li menm ki lidè a e se li k 200 dola a. Lè sa a, tout moun pran pòz yo vwayaje, yo al konsète pou yo vini a bigoud. Ebyen, ennan plita, Moïse Jean Charles enstale gouvènman li. Moïse Jean Charles ap fè mawonaj poul pa bay ti mesye branch 47 ki goumen avèl yo anpil nan pòs pòs nan ministè enteryè ebyen li dil pa gen pèsonn moun li pa gen gouvènman epi lap manifeste mwen menm Moïse se vwazenm nan Belleville alavèy Moïse pral fè manifestasyon okap Ariel Henry te kay Moïse moun ki kwit manje. ki voye manje nan sèvis chak jou machin enteryè al pran pou pote bay minis Ketel ki se minis enteryè a se madanm Moyiz Janchal alòske Moyiz Janchal pa pa an mezi pou l asime ke ou mete yon minis ou mete yon minis se pa premye fwa Moyiz fè sa Moyiz mete minis Benadèl kòm minis enteryè pa gen pèsonn nan peyi a ki konnen minis Benadèl se te minis Moyiz Janchal. Mwen tande Moïse Jean Charles la gen lage yon ti malere m tèlman gen respè pou nèg ki nan rezo sosyo pa rapò a jan nou kenbe lit la pa rapò a jan nou sipòte m jan nou ede m men pèmèt mwen pou m twouve yon ti parantèz Morven ou Maven? Li tout Mwen menm mwen di rezo sosyo mèsi mwen di sa k fè m di mèsi paske rezo sosyo pèmèt. Nou sove ka sa a. Paske Marven, ki Morven, se te yon ka. Lal eseye tante pran chans li nan lapolis, lè l rive gon satan k antre sou li lal vòlè telefòn. Yo mete Marven deyò. Sa vle di si pat gen rezo sosyo nou tap jwenn Marvens oubyen Morvens kap travay pou Moyiz Janchal devan katredral ap vòlè telefòn. Li pa t ap fè lòt bagay. Ou t ap jwenn li devan katredral ap vòlè telefòn. Vwala ke kounya Moyiz pa wè ki moun pou l itilize pou fè l ap atake moun k ap goumen. Se Marvens. M ap di Marvens, mwen menm se jenou m mete atè pou m di Bondye mèsi pou ou. Paske Bondye pèmèt gras a rezo sosyo ou jwenn yon bagay wap fè, ou pa devan katredè lap vòlè telefòn. Sa vle di ou pa nan nivo ni dimansyon pou map reponn ou. Ou pa bezwen kontinye fèl map reponn ou ankò. Paske mwen lèm pale de Moïse Jean Charles mwen di 1 m pral vin li la a kòm achiv. Moïse sou Jovenel Moïse men sa Moïse te di. Lè l t ap atake Jovenel Moïse pou dola a, men sa l te fè, men sa l te di, Gade eta dola a, sanwont. Jovenel fè pa ka voye timoun lekòl, tande. Limit Jovenel Moïse rive. Ok, nou pa pral pi lwen. Ann gade konferans. Meeting Moïse Jean Charles fè nan Nò a, se yon meeting elektoral. Manifestasyon de pwotestasyon pa fèt avèk stand. Prince avèk 30 bus pou l rantre Okap.
A 17 mil dola.
Li pran Moïse Jean Charles. Non non, nou pa konn konbyen kòb. Li pa janm voye moute. Moïse Jean Charles soti a 13 milyon de goud ministè enteryè, ministè travo piblik bay Moïse Jean Charles 12 milyon de goud. E m met yo an defi pou yo demanti m. Kòman Moïse pral fè manifestasyon kont yon gouvènman epi se gouvènman ki ba l lajan pou l al fè manifestasyon kont li menm? Dayè, yo konnen n te gen moun ki travay nan ministè travo piblik. Nou gen moun anndan travo piblik. Nou gen moun anndan peyi a. Lè Moïse tap atake sou Jovenel Moïse kont dola ameriken li atake Moïse li atake Jovenel Moïse li di Jovenel Moïse sanwont li di Jovenel Moïse ren ou rive li di Moïse alòske gad diskou l pa rapò avèk Ariel Henry lè Jovenel Moïse gen 3 mwa sou pouvwa a Moïse Jean Charles konstate Jovenel Moïse fè 17 fot. Ariel Henry pral gen 1 an. Pral gen 1 an 2 mwa. Menm Moïse la poko janm konstate Ariel Henry fè menm yon fot vwa pou l ta fè 17 fot. Se la pou. Se koyerans sa ke n ap chèche. Nan diskou Moïse li atake Jovenel Moïse. Alòske nan diskou l pa gen aba li fè tout sa l kapab pou l jere aba Ariel la. Pou l pa atake Ariel nan diskou l. Alòske pou Moïse te kite devan Bank Santral. E si n kwè manti al enfòme, se peye yo te peye Moïse Jean-Charles pou l te kase manifestasyon devan Bank Santral la. E pa li ki te kite l depandamman volonte l. Se yon kòb yo te bay pou sa. E m mete Moïse an defi pou l demanti m, epi lè sa m ap di men kiyès. Paske Moïse konnen nou mwen menm m pa janm atake moun san m pa gen prèv. Moise ap joure Jovenel Moise lajounen, lè SDP ale pou asasine Moise pou lagel sou kont Jovenel Moise, se machine ofisyèl Jovenel Moise kal pran Moise Jean Charles. Pou yo pa touyel. Mande Moise, m gen foto, m gen foto, m gen imaj. Moun rapò relasyon, Moun ki pote lajan, ki pran lajan nan men Jovenel Moïse pou Moïse Jean Charles, li rele Adwen Zephirin, le vice president Jovenel Moïse. Ok? M pa di yo. Moun ki pote lajan, ki pran lajan pou Moïse Jean Charles, nan men Jovenel Moïse, se Adwen Zephirin, ki pote lajan ou kap. Nan chak aktivite ki kase moun fè. Ok. Jodi a, fòs grandnò te anonse yon mobilizasyon. Paske Moïse tèlman gon kapasite, se mementom nan l gade. Li gen tan santi sa k pral vini, epi l di mesye yo, ba l pran devan, paske depi li pran devan, l ap anpeche nou menm desann. E, nan yon peyi osi pòv, yon nonm ki gen 25 milyon de goud nan men w nan vil Okap, Li ka mete yon milyon, de milyon moun deyò si gen posiblite. Si gen espas, si gen moun. Se moun ki, fòk se moun ki pa genyen. Men nou menm nap di Moïse, si l konn yon kote, Rosemon Jean abitye pran yon goud oubyen gon kopi chèk, mete l deyò. Paske nou chita avèk moun kay Moïse. M chita avèk militan Moise nan Milo, m chita avèk men Moise ou konn rapò avèk ti blan paske l di l pa pè w ok li di l pa pè w mentnan s on fason pou nou di demach Moise Jean Charles la nou menm nou pa gen enterè pou nou ta wè n ap goumen avèk Moise sepandan Moise rantre nan yon sèk pou l anpeche nou abouti a sa nou genyen kòm objektif lan. Objektif nou se rive debarase peyi a pa tou lè mwayen de Ariel Henry. Pou ki sa n vle debarase peyi a de Ariel Henry? Nou menm ki jounalis, m ap esplike nou, kèlkanswa rèl, kèlkanswa soufrans ou gen, ou pran yon chirijen, ou mèt ap kriye, li p ap santi l paske se domèn li. Lè moun mouri devan Ariel Henry se blag li ye. Li dòmi a mò a, li fè 7 ap etidye l, ap pran fòmasyon, ap fè, li fè spesyalizasyon an chirijyen. Sa vle di, ou wè ou menm sa ap vole sou ou, sa ap vole sou Ariel epi w ap wè l ap manje kòm si de ryen nete. Se sa l aprann. W ap soufri, ou di non gen doulè, li menm l ap fwemen l anndan ou. Sa pa di l anyen, paske se sa l fè. Sa vle di soufrans nou gen la a pap janm rive touche, sansibilize, konsyantize Mesye Ariel Henry. E sa ki grav la, Mesye Ariel Henry antoure de yon ansanm dasasen. Ansasen li antoure a, plis Ariel li menm se yon prezime ansasen, men andeyò de prezime ansasen, li menm li gen de ansasen ki antoure l. Ansasen ki antoure l yo, 1. E nou ka demanti m. Depi yo arete yon moun, yo jije l pou dwòg. Depi yo arete yon moun pou dwòg, yo jije l, yo kondane l, se te kriminèl. Kriminèl sa pèdi tout dwa sivil e politik. Gade, depi yo arete w, yo jije w pou dwòg, kondane, si se akize yo akize w, ou pa ko jije, ou son prezime inosan. Men sou jije ou kondane, Ou son kriminèl. Or depi w kriminèl, ou pèdi tout dwa sivil e politik. Koman Ariel Henry fè mete Berto Dorce ki jije pou dwòg kòm kriminèl minis de la jistis? Alòske l pèdi tout dwa sivil e politik dèke w jije pou dwòg. Sof si dwòg pa krim ankò. Sa se youn. Ou pran m. Nenel Cassy aktyèlman kap mitonnen ki pran pòz kap denonse se pa vre. Nenel Cassy aktyèlman ap mitonnen yon plan pou yo asasinen m nan tèt nan yon manifestasyon ke m denonse, ke m konnen epi map di Nenel mwen pase nan sal razwa m pa blese pa moso boutèy kap blese m. An se sans. Ariel Henry Moun yo te konn ap voye moun te di yo pa konnen rapò dcpj di wi yo te pale nan telefòn non jodi a tout endis tout prèv etabli Ariel Henry gen yon anpliyasyon nan men l ke Felix Badio pran anndan kay Jovenel Moïse pou l ba li. Jiskaske l pwouve lekontrè. Se yon dokiman Badio t ap chèche kòm ansasen k t antre kay Jovenel. Ò, dokiman sa a se avè l Ariel Henry al nan biwo OEA, li pale avèk reprezantan OEA ann Ayiti, epi reprezantan OEA a pral reyini Le Core Group, Le Core Group pral konstate anpliyasyon ki fè Ariel Henry Premye Minis, epi l pral di Ti Claude rale kò w paske se Ariel Henry ki gen anpliyasyon nan men l. Anpliyasyon nan revoke, anpliyasyon ki ranplase w la se sa ki nan men Ariel la. Men kòman le Core Group pral fè soti kominike, pral fè soti tweet plase Ariel Henry kòm premye minis. Peyi a ap dirije pa dè ansasen notwa, epi nou menm nou di kòm sitwayen fanm ak gason k ap goumen pou yon eta de dwa, n ap fè tout sa n kapab pou n debarase peyi a de yon ansasen, de yon federasyon ansasen. E se poutèt sa n ap di a tout moun nan Nip, Ekip Fonsèlbe kraze yon manifestasyon nan Nip avèk kout zam, kout bal pou anpeche manifestasyon fèt nan Nip. Poutan, tout moun konnen dènye pòs Fonsèlbe te okipe se te Miragwàn. Li kraze manifestasyon, yo anpeche manifestasyon fèt. Nou menm nou di. Met lajan an deyò. Met entimidasyon deyò. Nou vle fè bagay la avèk Ariel de fason sivilize. Ou te di yo pap met moun deyò, popilasyon an mande w pou w demisyone. Pou, bon, pa demisyone pou w rale kò w. Paske mesye Ariel pa gen ni kalite, ni manda, ni misyon nan tèt primati a. Pou pèmèt ke lòt moun ki responsab pran peyi a an chaj, nou mande w pou demisyone. Kesyon itilize lapolis pou mase fè reprezay, pou entimide moun, pou fè moun pè, pou atake moun avèk kesyon gaz lakrimojèn, sa p ap bay rezilta Mesye Ariel. Sa p ap bay rezilta Mesye sdp yo. Sa k ap bay rezilta a, se amyableman nou kite Mesye Ariel. ki manifeste yon sètèn volonte pou ta kite, epi nou menm n ap fè presyon sou li pou kite pouvwa a. An se sans, nou di 7 septanm se jou pa nou, se jou yo asasine Jovenel Moïse, se jou pou nou desann sou beton an. 7 septanm Manifestasyon pasifik tout fanm, tout gason ki kwè nan yon lòt Ayiti, ki kwè ke yo te twonpe ou nan sa yo t ap di ou, ki kwè nèg yo te dwe aprede pa Jovenel Moïse. Yo menm Jovenel pa ka fè, men yo menm yo ka fè. Ki kwè, yo te di w apre 7 jou, depi Jovenel ale, pral gen sekirite, kidnaping pral fini. Ke w kòmanse dekouvri, ke se manti yo t ap ba w. Ou menm, mwen te di w, y ap fè w kraze boutèy la, men ranmase zenglen an se youn. Moun ki pral blese nan zenglen an se ou. Ou menm ki komanse blese nan zenglen boutèy Ariel Henry mete avèk sdp akolit yo kraze a, enben nou envite w yon lòt fwa ankò, kontinye ak mobilizasyon an, kontinye ak konba a, epi randevou nou kase 7 septanm dizè nan maten anba limyè lalin pou nou kapab kontinye ak flanbo mobilizasyon an paske nou kwè. Nou sèten ou pa kapab ankò. Se pa menm dirijan, se pa nèg kap di ou, kap manifeste yo di ou, oh si Jovenel pa ale yap mouri. Nou menm, nou pa viv de pouvwa, men nou ta renmen stabilite, nou ta renmen lapè ak trankilite tounen nan peyi a, e se pou tèt sa ankò nou vin envite ou 7 septanm nan yon kokennchenn manifestasyon pou nou kontinye mande 1. Depa Ariel Henry. 2. On gouvènman pou òganize referandòm, eleksyon, pou pèmèt peyi a pran wout demokratik li. 3. Konba kont ensekirite a pou ke Leta kapab rapatriye sekirite l, strikti sekirite yo, pou sekirite kapab etabli anndan peyi a. Tout manèv k ap fèt la yo se blag li ye. Gen moun la ka met lòd anndan peyi a. Gen moun ki ta renmen met lòd anndan peyi a. Men nèg yo refize. Enstans ki pou met lòd anndan peyi a mete lòd nan peyi a paske yo kwè depi gen lòd gen stabilite enben pral gen eleksyon ò yo konnen yo p ap janm ka gen eleksyon e m sèmante yo p ap janm ka gen eleksyon enben poutèt sa nou mande pèp ayisyen an desann pou nou kontinye manifeste lwès montre nou se pa nou k zonbi montre ke nou konprann tou menm jan a okay menm jan a okap menm jan a jakmèl menm jan a tigwav menm jan a miragwàn. Pote Ann leve kanpe pou n pote sipò bay moun sa yo k ap viktim nan manifestasyon pou lapè ak sekirite anndan peyi a.